Tansyon militè a vin pi cho nan Mwayen Oryan apre yon pòt avyon ameriken USS Abraham Lincoln te desann yon dron iranyen a pwoksimite ki te parèt twò agresif. Anbasad amerikèn soti nòt pou eksplike kisa egzakteman kalite bato lagè sa yo ki deplwaye sou lanmè Ayiti a vin fè. Eksplikasyon yo byen detaye, se nan videyo sa a medam mesye. Fòk mwen di nou ke aprè desizyon jij Ana Reyes pran an favè tps pou ayisyen yo, ebyen anpil kontestasyon ki mete tèt prezidan ameriken an trè trè cho puiske nan moman nap pale an la a se pa de reyaksyon ki pap tonbe e ansanb de kontestasyon sa yo yo tout nèt yo an favè peyi Dayiti. Bonjou bonswa pou nou tout, byenvini nan enfòmasyon nou pou maten an. Non pa m se Buton Jules, ou sou chanèl YouTube Buton Jules, Facebook Buton Jules. Mèsi a tout zanmi ki deja kòmanse rasanble, n ap tann ou, nou kòmanse san ou men nou p ap kontinye san ou. an nou kòmanse abòne lè w tonbe sou videyo yo nap mande w tanpri fè sa abòne ak chanèl la peze ti klòch notifikasyon an konsa ou pap rate anyen nap sòti chak jou veritableman 24 sou 24 pa bliye pataje l tou avèk yon fanmi e si posib kite yon kòmantè sa kapab ede platfòm nan avanse pou pi douvan pou le moman nou vle ou kòmanse pataje mesaj lan. pou plis moun kapab gon ide de sa kap di anben sou chanèl sila medam mesye anben nap ravanse avèk nap avanse avèk enfòmasyon nou yo medam mesye yè genyen Miami Herald ki te fè soti yon enfòmasyon e ki te deja pran tout rezo sosyal lan kote ke gouvènman ameriken an la te deplwaye yon bato lagè ki rele USS Scotland nan lanmè Ayiti a. Daprè Miami Herald, yon bato lagè ameriken vrèman tou pre kot Ayiti a, men non li se Stockdale, medam mesye pa USS Scotland. Prezans bato a lye sitou avèk ogmantasyon tansyon yo ak ensekirite nan peyi Dayiti. Donk toujou menm ebyen Miami Herald sa a, pa gen okenn anons ofisyèl ki te fèt vrèman pou montre ke Etazini gen entansyon lanse yon operasyon militè oswa entèvni dirèkteman ann Ayiti. Malgre sa, nouvèl la te kontinye ap soulve anpil kesyon avèk enkyetid byensi, tout moun ap mande kisa egzakteman bagay sa li menm li ye. Enben medam mesye, tousuit aprè, genyen anbasad amerikèn ki pa t pran tan pou reyaji. e ki te pral pote presizyon sou bato sa ki li menm ap boloze la sou bò lanmè peyi Dayiti a. Ebyen, ki sa yo fè konnen nan nòt sa? An nou an nou repete rapidman. Sou direksyon sekretè lagè a, ebyen bato uss Stock Delza a, ebyen te rive nan bò Pòtoprens nan bè Pòtoprens la kòm yon pati nan operasyon sou teren nan. Prezans yo reflete angajman nan fay Etazini an ak sekirite, estabilite ak avni miyò pou peyi Dayiti. Ebyen, Marine ameriken an ak Gad Kot ameriken an reyafime pou patenarya yo ak sipò yo pou yo asire yon Ayiti ki pi an sekirite e ki pi pwospè. E se sa, medam, mesye, anbasad la li menm li fè konnen. Mentnan, kèlke peti kòmantè trè rapid. Gen de moun ki di ke si tout bon vre Etazini vle bay, vle ede Ayiti a jere enstabilite Si tout bon vre Etazini vle ede Ayiti a sòti nan nan labirent sa ke l ye la, ensekirite jeneralize, moun pa ka sikile sa, yo di poukisa se pratikman sou lanmè a li ale avan? E sa fè plizyè fwa yo yo fè sa deja. Gen de moun ki di èske ensekirite a pi wo sou lanmè a ke atè a? Se kesyon sa yo anpil moun ap poze e mwen menm tou m anvi mande yo sa. Si y ap gade videyo sa la, m anvi mande yo sa pou m di yo, èske ensekirite a li pi wo sou lanmè a ke atè a? Piske sèvis entèlijans yo, ransèyman ke yo genyen atravè lapolis, atravè dcpj, t ap sèlman di yo, donk baz gang yo, yo Kwadèboukè, baz gang yo, yo Kanaran, baz gang yo, yo nan Vilaj de Dye, baz gang yo, medam mesye, yo nan Tibwa, baz gang yo, yo tout nan Matisan. Donk baz gang yo jodi a, yo Gresye, yo Mirbalè, yo Akayè, yo tout kote nan peyi a. Mentnan kisa ki eksplike ke bato sa li menm li sou lanmè a kòm kwa yo vin ede Ayiti la, yo vin bay Ayiti yon kout men pou Ayiti retabli sekirite, pou Ayiti retabli stabilite ke yo di yo mansyone nan nòt sa a. E gen lòt moun ki ale pi pi lwen toujou, ki konprann ke jodi a gon tansyon politik an Ayiti k ap devlope la a, enben yo fè konnen ke se pa kesyon de pou gang vre bato a vini la a, men bato a vini la a pou kapab fè presyon sou aktè politik yo, notamman sitou nèg CPT yo la a, ki yo menm gen plan pa yo, alòske nou tout dakò ke blan li menm li gen plan pa l deja, enben li vin fè presyon pou di nèg yo, atansyon, mwen nan zòn nan. Paske gon 7 fevriye kap rive, donk gon presyon k vin fèt. Sa son ansanb de konsiderasyon ke moun yo yap fè. E m panse dan 2 kote, yo gen rezon. Paske an reyalite, nou konnen vre, nèg yo, m pa m pa kwè ke ameriken pi renmen Ayiti ke ke Etazini. Paske sinon, kalite skandal ke l ap enplike la, jan l ap antre pye l la, l ap mete divizyon, l ap mete kade yon divizyon nan mitan aktè yo, m si ke se pa konsa l t ap aji si tout bon vre, li te gon plan de, kòm yo di patenarya, si se te gon patenarya vre. Mwen m pa wè patenarya ant Ayiti avèk yo, m plis wè se yon lidèchip enpoze, se yon lidèchip enstore, m pa wè l kòm yon patenarya. Patenarya se lè pa egzanp 2 aktè konsène yo kapab di men sa m vle. Se lè 2 aktè konsène yo kapab di, men sa m vle, ou menm tou di m sa w vle. Men la, m plis wè se enpoze y ap enpoze nou. An n di sa k ap pase ant cpt a, ki te pase ant cpt a avèk Alix J. Fils-Aimé a, gade jan de desizyon ke anbasad la te gentan pran byen rapid, de mezi strik pou fè nèg yo fè bak sou desizyon revokasyon Alix J. Fils-Aimé a. Alò ou rele sa patenarya oubyen ou rele l yon lidèchip enpoze? Medam, mesye, se konsa bagay la li menm li ye. Donk, fòk mwen di nou ke lòt enfòmasyon ki enpòtan pou nou pataje avèk ou, medam, mesye, ebyen, apati de premye mas, ebyen, tout moun ki gen rezidans pèmanan yo, ki te konn prete kòb nan men ajans federal ki konn prete moun kòb pou fè biznis yo, Ebyen e direktris administrasyon ti biznis SBA an e Kelly ebyen li anonse nouvèl la. SBA ki se yon ajans federal ki trè popilè nan prete moun kòb pou ebyen ouvri ti biznis ou e anpil imigran ki gen ti biznis yo se akoz ebyen prè sa yo. yo konn ak ti yo konn arive fè ti ti biznis yo enben jodi an la administrasyon an vle e se sèl sitizen yo ki dwe benefisye de pwogram sa donk sa vle di bagay la rèd tout jan gen de moun ki te vote Trump la gade se paske yo te kwè ke Trump tap vin la se sèlman pou e e e moun Biden moun ki soti nan e Meksik. Men, pa rapò avèk sa k ap pase jodi a la, nou wè reyèlman sa a li kontrè. Sa vle di menm moun ki gen rezidans, menm moun ki menm moun ki gen citizenship yo, tout moun nèt pa konn a ki moman done gen desizyon k ap pran pou sa vle di y ap rann lavi moun yo enposib de jou an jou. Donk, se kon sa bagay la li menm li ye medam mesye. Kounye a la, an nou pale de dosye lagè. e nan le mond. Medam mesye, ebyen janm tap di nou an tou debi video sa, ebyen tansyon militè yo te vreman cho nan Mwayen Oryan la apre yon pòt avyon ameriken ebyen e ta desann yon dronn iranyen yo te estime ki te twò pwòch yo e agresif bò kote li nan lanmè Arabi a. Donk epi kèk èdtan apre ebyen fòs ameriken yo te oblije entèvni ankò kont ti bato ame a gad revolisyonè iranyen yo ki se ki tap eseye pwoche sou yon tankè ki pote drapo ameriken nan dòtwa Ormuz yo ak entansyon pou monte sou li, yon sitiyasyon ki ogmante risk konfli ant 2 peyi yo ebyen sitou pandan Washington ebyen ak Terean ap prepare yon negosyasyon diplomatik pou evite yon lagè dirèk, paske nou raple nou ke Trump avèk prezidan iranyen an yo te deja sou yon tèren dantant, yon tèren diplomatik dantant pou kapab mete yon fren nan tansyon an, piske nou konnen ke Trump te gentan fè gwo menas deplwaye gade non plizyè ti bato la pou al fè presyon, e li te menm arive fè ironi pou l di nèg yo, si n gen tansyon fwontyè a t ak sou Etazini, pa al pa al twò fò ok paske si nal twò fò lap li pap bon pou nou ebyen anpil moun estime ke eske se paske Trump e pa pa konsidere Iran kòm Venezuela ki fè kòm si li li fè bak li mande negosyasyon alòske Maduro li te ni kal pran Maduro eske se paske advèsè sa pi gwo pou Trump donk se petèt sa medam mesye anpil moun ta renmen konnen e si yo ta jwenn Donald Trump yo ta pozel kesyon sa pou dil eske se paske li estime ke ebyen advèsè sa parèt pi lou pou li ki fè li mande negosyasyon olye li al fè menm jan avèk Venezuela l te fè pou l al fè menm jan l te fè Maduro a. Medam mesye, dosye tps pou ayisyen, jan m t ap di nou nan tou debi an, ebyen genyen anpil, anpil, anpil kontestasyon, gen anpil majistra de plizyè vil ki kontinye fè solidarite avèk ayisyen yo medam mesye ebyen gen yon konferans de près ki fèt ayè la a majistra vil Columbus lan di vil pa l la li menm se lakay tout Ayisyen. Majistra Andrew Ginter di otorite ofisyèl yo renmen Ayisyen yo anpil anpil anpil anpil. Yon lòt bò, avoka vil la di nan moman difisil yo kominote a dwe dwe kanpe ansanm pou sipòte youn lòt Avoka Zash Klein, ki kritike politik imigrasyon Prezidan Trump lan, di ajans imigrasyon yo, ebyen, yo vini pou mete latwoublay nan Ohio. Donk, se Ayisyen Ameriken yo la a, e Lamar ki mennen plizyè lidè, ki mennen plizyè lidè sa yo ansanm pou bay sipò ak kominote ayisyen an nan Columbus, yon vil kote ajan imigrasyon deja sou plas. Medam, mesye, lòt kote an, genyen majistra Boston an li menm, e Michel Roux, li menm li fè konnen tou, tout Ayisyen ki gen tps nan Machachosèt, enben ka kontinye travay san pè depòtasyon. E malgre administrasyon Trump lan te eseye mete fen nan pwoteksyon sa a, Ebyen, li raple ke li raple travayè sa yo kontribiye anpil nan sektè sante a, edikasyon ak sèvis piblik e li ankouraje ebyen kominote a konsilte avoka pou konprann dwa yo epi pwoteje fanmi yo pandan litij legal la kontinye, pawòl Majistra Roux ebyen se yon mesaj klè tps ayisyen yo legalman pwoteje epi Boston rete yon vil kote yo kapab viv ak travay san kè sote. Medam, mesye, pa bò lakay pa nou, genyen anpil moun ki t ap mande, ki t ap pretann ki sa CPT a t ap bay kòm pwopozisyon, piske yo te toujou di yo menm yo an konsètasyon avèk plizyè pati politik, manb de la sosyete sivil tou, yo menm yo di nòmalman yo pa yo pa lidè ki iresponsab, yo pa t ap janm ka leve la a gade pou yo kite pouvwa a san yo pa kite yon altènativ. Medam mesye, enkwayab men vrè, nèg yo kite la yon pwopozisyon la a, bon, de twa moun ki pral kapab, ebyen, asire ki pral fè la relèv apre depa yo. An nou gade kòman sa te ye nan kèlke minit. Yon peyi gangsta nou ye la mwen eey pou sa kap pase jodi a. Jounalis yo map di polisye yo apati de aswè a manche zam yo jodi a kòman konprann Louis Gérard Gilles fin kase bank Edgar Leblanc vòlè. Lè simon te vole pou konprann pou yo di yo 3 CP te rete kibò jodi nap ret dil kòd bay pwoblèm yo te kapire yon grenn moun men pou 3 vole rete oh son krim jodi fòk jil di m yon bagay son krim ou imajine yo te sa yo negosye. Yo di òganizasyon yo, yo pran mapou, yo pran, yo rele senatus, ou tande yo di senatus se li k pa bay minis jistis. Sa vle di moun ki nan kan an ap toujou rete, polisye k ap dòmi nan baz yo ap toujou dòmi nan baz pou 16 milyon de goud de ministè enteryè kòm sèvis entèlijans pral nonmen nèg sa yo pou nan pou 3 nèg rete men se on peyi an on peyi gagòt.

Yo bay pou yo bay chak grenn polisye 200 mil goud ki pèdi kay yo. Ou te konnen misye pran kòb la al bay Babekyou? Johnny, misye rele Johnny Raphael. Wè, si m fè manti pou Johnny voye rele m lajistis. Gen polisye se nan baz y ap dòmi wi. Jiskaprezan gen polisye se nan komisarya y ap dòmi. Bandi viv ansanm pran kay yo. Jodi a, m ap redi l ankò, avèk pòtpawòl pè fèm nouvèl Ayiti ak anndan an, kraze tap sou non Ti Youri. Jodi a nou p ap pran kou sa! Jodi a lapolis, lame mèt grenn nan mouda pou n bay koudeta. M pa gen pwoblèm! Mwen m pèdi kay mwen. Jodi a kou Jakade, m ap defann lapolis. M ap di je tèm lapolis, je tèm lame. Bann ti pi mansem boule kay mwen nan kamo men jodi a m pa gen pwoblèm nan yo te ka chwazi yon grenn moun men pou 3 vòlè rete an ti monchè mesi volte sa pa manje a moun menm sa sou sa sou iphone jodi a yo antann yo pou 3 vòlè yo pran senatus mesye banm mou banm banm moute nou senatus se pi gwo vòlè wè e kounye a m vin wè e kounye a m vin wè yoyou e kounye a m vin wè yoyou. Gen rezon te di senatus se vòlè. Mesye kòman konprann nou bay fèy de wout, se pèp la pral monte nou laprès meni. Senatus di w lap defann kasasyon, men non senatus men non vòlè yo. Meni wè senatus, Jerenel Senatus, patenè angaje pou yn solisyon ayisyèn pwotokòl dangajman di 14 janvye. Mesye gade Moyiz Jechal, meni laprès. Klod Jozèf, Moyiz Jechal, mwen t ko vle pale, m te di m tap tann platfòm nouvèl ayiti ban m yon desizyon. Jodi a se pa ka pase pou n kenbe 3 manb cpt ankò non! Moun nan kan yo, lapolis yo, lame yo k ap mal touche. Jodi a li pa ka konsa. Li pa ka konsa! René di l ankò li pa ka konsa. Li pa ka konsa non. Pa gen pwoblèm non a okenn. Men lè w gen pwoblèm avèk 3. Grenn nan kiyès li ta dwe ye daprè ou menm? Tande m, yo ka antann yo. Yo pran yon grenn. Men antenn pou pran 3 pou 3 nèg rete Antenn pou yo pran 3 pou 3 rete Ba a konsa Platfòm Nouvèl Ayiti p ap ka pran l Jodi a mwen m s on viktim Bandi boule kay mwen Kòman w konprann nan Ministè Enteryè chak grenn cpt gen 16 milyon de goud pou ransèyman pandan Vwala donk medam mesye nèg yo kite chita e men kisa nèg yo vin pwopoze peyi a Tande byen! Nèg yo ki fè plizyè semèn la a, y ap konsète antre yo, epi men ki sa yo pote ba nou. Twa prezidan, medam, mesye. Ok? Sa vle di nèg yo pa pa deside soti nan lojik konsèy sa a. Nèg yo mete tèt yo la a kòmsi yo vle pou yo toujou rete renye la a kòm kòm politisyen, nèg ki fin kraze yon kès leta pandan 21 mwa, Men nèg yo stil toujou vle fò yo rete la paske yo di ap gon reprezantan manb KPT a nan konsèy sa medam mesye kap kap pral dirije peyi an la. Alò wa dim kounya ou menm ki pèp ki kan ou? Lè w pa pran responsabilite w, wa dim ou menm kòm sitwayen ayisyen sitou kap viv an Ayiti si w pa pran responsabilite w wa dim kiyès moun kap pran l pou ou? Vrèman se konplike medam mesye pou nap viv yon sitiyasyon konsa nan yon peyi pou pa gen moun ki janm di anyen mèsi a tout moun ki tap swiv rete konekte nou nap kwaze pita pou yon lòt videyo enfòmasyon medam mesye.